Nap bat yon gwo bravo pou lapolis jodi an. M konnen pafwa yo konn fè ti kou rate. Men, lè yo fè yon gran travay, yon gwo travay, yon travay ki ekselan, se pou nou bat bravo pou yo tou, pou nou ka ankouraje yo plis. Nou sonje ti dam yo te kidnape, epi yo tap vide plastik sou men l lan. sou do bra li pou te fòse moun lakay li peye kòb lan, ebyen jounen jodi an la a, lapolis demantibile gang sa a, li pa egziste ankò. Yo pran tout gwo koure ki t ap fè travay sal sa a. M ap envite nou gade li jan sa te pase avèk tripotay lakay. Polis Nasyonal Dayiti, malgre van ze mare, kanpe sou 2 pye l pou kwape tout sa k ap fèt ki pa nòmal nan tout peyi a, nan tout 10 depatman yo. Direksyon Santral Lapolis Jidisyè, dcpj, ak divès inite spesyalize, tankou bri, BLVV, CCE, gras ak vijilans Direksyon Depatmantal Lwès 2 ak ranfò udmo Senmak, mennen yon operasyon nan depatman Latibonit la pou rive demantle yon gang ki t ap opere nan zòn Savann Kare, yon lokalite nan komin Ènri. Se yon gang ki espesyalize l nan kesyon kidnapin ki gen nan tèt li Libonè Dò, Anbakod, yon ougan, ak 4 lòt akolit li, ki se Wesly Etienne anba kòd, ki se yon depòte pou vòl, Julien Clairvoyant anba kòd, Joseph Marie Louise alyas Kerline anba kòd ak Gerno Sanon anba kòd, yo akize nan kidnapin yon demwazèl ke yo tal pran Gonayiv al sere l savann kare e mande fanmi l 400 mil dola ameriken. Yon istwa byen monte. Li bonè se li ki bòs gang nan. pou y al chèche otaj, depi yo pa jwenn trip, y ap pran pay. Men, poze l kesyon, li inosan. M vin konn bagay sa, e lè m rive, m wè fi a kouche sou ke sou kabann nan, kounye a m di, o bon, n ap travay. Nou vin fè travay epi m wè fi a kouche sou kabann nan. Li di, monchè, m pa ka kache w. Monchè, li pa di m kinape non, li di m bloke, li bloke fi a. Li pa di m kinape non, li di m li bloke fi a.

Yo bay sa yo fèt mwen m pa janm konnen non non meyola ou mèt mande yo
silvouplè kòmandan rele yi devanm la kounya pou tande sa m di yo si te manti m bay sou li. Se mesye sa ki bay blan. Apeprè de 10 mil goud pou l te fè lokasyon. Ki mesye? Mesye sa. Ki te bay non l?
Ougan? Ou kiyès se ki? Ougan. Li te bay, ok, li te bay blan 10 mil goud pou l fè ki lokasyon? Pou l fè lokasyon pou yo pran lari pou y al chèche bras. Pou y al ki bras?
Pou y al fè kidnapin? Pou y al fè kidnapin. Yo kenbe demwazèl la pandan 4 jou. Wesly Etienne se sèl bouwo. Li t ap fè videyo sikile kòm kwa li t ap eseye brile demwazèl la ak fwom on fason pou te ka fòse paran l bay lajan. E li menm tou ki sèvi madmwazèl la kou lè l t ap pede fè bwi anndan badji a kote li bonè te mete yo a.

Sou kote baz yo vin ap tande. Se kounya se kounya li bon li menm li nève sou nou ou konprann si nou twò li nève sou nou bagay sa ou di konsa fè sa nou konnen bay sa pou nou fè manzè peye pase manzè a ap ka mete nou nan pwoblèm se kounya se lè sa nou menm nou eksite mwen son goumèt m te gen nan menm kounya la pandan pandan map teke tèt manzè konsa kounya goumèt la se goumèt la ki ki chire manzè Sa vle di se se Wesly ki tap lage asyèt plastik ki tap boule sou pon sa. Ak kisa l te kraze tèt li an konsa te peze l? A yon kout pwen. A yon kout pwen? Yon fi a t ap fè bri nan kay la pandan nou deyò a, l ap fè bri, misye ba l yon kout pwen. Pandan tan sa a, Kèlin li menm sou yon lòt kou pou l te rantre nan yon otèl nan rantre vil Gonayiv, familyarize l ak yon ansyen zanmi n, bay enfòmasyon jiskaske yo rive sou li. Nad marinad. Anyen pa mache. Yo di m èske m pa gen moun ki konn pale avè m. M di wi. Yo di m èske ou konn ou gon moun ou ka rele pandan w la. Epi m di ki sib yo m. Yo di wi yon moun k ap pale avè w k ap koze avè w. Epi m di pa gen pwoblèm paske tout bon anpil presyon paske yo gen zam. Mwen rele yon moun. Pandan m ap pale avè l, yo di m pou m fè jan pou m rankontre avèk mesye a. Mwen rankontre avèk mesye a nan yon otèl Bigo. Apre negosyasyon mwen avèk mesye a, men mwen te gentan konnen y ap kidnape l. Mwen te oblije livre ke m ap bay mesye a paske li pa t pwòch mwen. M pa t konn anyen de li, li menm tou l pa t konn anyen de mwen. So kounye a la, manzè di m konsa ke li gen yon mesye li byen avè l k ap travay nan leta, k ap soti Pòtoprens. Kounye a li di konsa, sa nou panse si nou kidnape mesye a? So kounya la efektivman vrèman vre Kiyès ki di sa?
Kerline Efektivman vrèman vre nou fè tout mwayen posib nou fè tout sa n kapab pou nou kidnape mesye a mesye a genlè mistik chak lè n ale pou n al pran mesye a anndan otèl la nou pa kapab chak lè n ale pou n al pran mesye a anndan otèl la nou pa kapab so alafen se vag nou vin bay nou pran lokasyon nou n ale kounya la an retounan nou li bonè li bonè tèlman ba nou presyon li di konsa li fin depanse kòb pou l pran lokasyon li fin fè anpil depans bagay sa yo depi nou pa jwenn pou l pran pay. Julien Clairvoyant li menm li eksplike tout kijan demach yo te fèt, paske se pa li menm yo te jwenn demwazèl la ki te eseye antre an kontak ak li. Li te pwofite nan yon sitiyasyon pou l vyole demwazèl la. Misye di m desann machin nan al dèyè yon moun pou li pou l vire kòmsi pou l fonksyone. Kounye a la mwen m tcheke fi a, lè fi a pase m tcheke l. Kounye a m di gen yon bòs mwen m pa t konnen vre. M di gen yon bòs ki bezwen yon moun pou l vire men kòman m fè bagay avè l. Kounye a misye avè fi avèk. Ti lòt fi ki la se fanmi. Y ap fè bagay. Men kounye a lè yo fon ti soti deyò m vin negosye. M di a fon ti bagay avè m non m ap jere w menmsi yo bay kòb la. Lè yo bay kòb la m ap remèt ou kòb yo fè m kado. Mesye Jilyen yo te voye al kot tizé fi a. Li kot tizé fi a. Dam nan gèlè mande l yon bagay li di l ap tcheke bòs li. Lè l rive kote bòs lan. Yo pa lave yo di yo pral achte manje ba li dam yo wi wi wi wi yo di yo pral achte bagay ba li pou l manje yo fè l moute machin nan kouri pi devan pi devan se lè yo rive nan yon lye yo rale zam sou dam nan yo rale zam sou li yo di banm telefòn ou yo rantre nan kay la wi se li. Anmweyy mwen pap bay tout verite. Se kiyès ki te fè vyolans sou li? Kiyès lòt moun ki te fè vyolans?
Jilyen, se Jilyen ki. Kisa Jilyen te fè l? Kisa Jilyen te fè l? Ok, pandan m te nan chanm nan avèk madanm mwen, m t ap fè sèks avèk madanm mwen nan chanm nan, paske nou twa te kouche atè, se lè sa misye menm misye deside moute anlè a li menm sou kabann nan, se fia sou kabann li te kouche, e lè sa misye deside moute anlè a l al vyole fia sou kabann nan li menm. Pyès nan demach yo t ap itilize yo pa rive abouti. Lapolis gentan rive sou yo. Pou kounyè a, gang nan demantle. Tout moun nan dcpj ap reponn kesyon. Direksyon jeneral polis la pa p kanpe. Lòd fòmèl pase nan tout 10 direksyon depatmantal yo pou yo pa kanpe lit kont banditis la. Depi l rive nan tèt enstitisyon an, DG AIPNH la, Mesye Frantz Elbé, gen yon sèl sousi pou l konbat gran banditis. Kèlkeswa mwayen an, tout moun ki pa legal ap pran kòd. Kew ak sapat, kew gen kravat, wap pran kòd depiw pa legal. Nan lit ke nap mennen
kont bandi, tout kalite bandi, jan nou souvan dil, bandi ak sapat,